Jiskilè n ava sispàn soufri?

Excuse moi monsieur, je ne veux pas te déranger, au lieu de dire colonna, on dit coronavirus. Bon, Miss, ke l te kolonna, ke l te kolonni, m pa manman li, m pa papa li. Se maladi m genyen, Miss. Miss pa lage pou maladi a, Miss. E poukisa se konsa ou vini avè moun nan nan lopital ou mezire pou vin avè l?

Sa pa vle di ke pou pran pou mezire oh mezanmi pou mezire pou ka ba moun nan limit non mesye wap ba moun nan distans paske yo diw ke maladi a se yon maladi ki pwopaje de lòm a lòm lè ke wap pale gout lèt dlo gen dwa vole moun nan gen dwa kontamine si tout fwa ou afekte pa maladi a epi tou se pa pou sa pou vini wap di wap fè bri pitit ou a gen koronay gen korona non mesye.

Map voye fè w analiz yo. Map voye w fè analiz kracha. Epi analiz san. Map voye fè de analiz. Hum ok de analiz.
Gen malad la kay nan de analiz. Ou malad.

Ou met chita mesye. Wi ou met pale avem kounya ou tap palem de yon baboukèt mpat konprann. Bon.
Miss, m pa ka pè di w sa miss. Loke jou gon dam kay lave nan la rivyè bouden bèf pandan lay lave dam nan la 8 è di maten i 4 è baboukèt la nan bouch lay la janm kay tire sa bagay sa ye Manman baboukèt la. Kach nen, kach nen. Bon kach nen.
Se pa baboukèt li rele, li rele kach nen. Yon enfimyè, yon doktè kapab itilize kach nen an lè li nan lopital la. Ou pa dwe itilize, tout moun pa dwe itilize kach nen an pou plezi. Paske gen efè segondè ladan l. Lè ou itilize kach nen an, ou ta dwe itilize l pou 3 zèd de tan.
Apre ou retire l. Lè ou kite l fè tout jounen an, li kapab kontamine tèt ou ankò. Ou kapab itilize kachnen an nan plizyè fason. Si tout fwa ou gen yon long distans w ap fè ki genyen pousyè, ou kapab itilize kachnen an pou pwoteje tèt ou, oubyen si w ale nan yon lopital yo di ke ou afekte pa viris la, ou mete kachnen an pou pwoteje tèt ou e pou kapab pwoteje Anviwònman. Anviwònman.
Ok. Se pou sa ou dwe itilize. Lè ou itilize kach nen an li kapab fè plis mal tanke li fè ou byen. Ok.
Bon. Bon. Dakò mis, m byen kontan sa w di m lan. E sa k fè mwen menm, m pa gen kach nen an pou m pote. Mwen se yon baboukèt m konn. M oblije mare e nan ti bondòl lan e defouke avèk yon twal. Non.
Ou pa dwe mete. Menm lè wap touse, ou dwe touse nan koud men ou, oubyen. Tonton, eskize wi mis, kouwè sa? Wi mesye.
Ok.
Lè wap touse, ou dwe touse nan koud men ou kòm mwen deja di ou deja. Epi, ou pa dwe ba moun la men. Wi, la men, ok. Ou kapab pwoteje tèt ou. Pa dwe ba moun la men. Ou pa dwe Ou bo gwo moun? Non, m pa marye. Non.
Epi, lèske ou fè sa, ou pwoteje tèt ou epi ou pwoteje moun ki nan antouraj ou. Bon.
Dakò, mis, m tande sa w di m nan. Sa yo, m pa t konnen bagay sa yo. Wi. M pa t konnen bagay sa yo, mis. M tande sa w di m nan. Bon, e, bon, gon mikwòb y ap pale m de li, se kowona, kolonnavirus. Oke. Ou te di m e pa kolonna, se kowonaviris. Kowonaviris.
Bon, m ta kwè ou te di li pa ti e nwa.

Red ti jèn yo, kem diw wap lave menw avek dlo, savon, epi pa bobo moun, pa ba moun la men, pitow kore moun nan. Ok ok bon.
Map soti. M poko fin pale avèw mesye se pou sa tout sa fini.
Pa soti san bezwen. Paske rete lakay nou. Pou jis pou nou kapab pwoteje tèt nou.
Ok. Lè ou soti, ansanm avè yon rad, lè ou rantre, pa itilize rad la ankò. Retire rad la, mete l nan poubèl. Bon.
Bon, e, Miss. Ou va itilize l, jis mwen. An, doktè a deja la? Wi, rezilta yo. An bon, ok, doktè, anvan ou bay rezilta yo, ban m fin ba Miss an, e, rezi, kesyon sa talè, wi. Bon, ou di m pa mete anpil rad. An men,

Ebyen se aprè aprè doktè a avèk mis lan fin pale ebyen yo yo yo wè li pa fè maladi a. Nou menm mesaj a la nasyon nou menm yo pale nou kisa nou te fè règ dijèn nan yo di nou se lave men nou lave men w ou ka rive nan lari a ou pat panse ou ta pral rankontre yon moun sanzatann ou bay on lamen ou pa ta sipoze bay lamen se kore w kore moun nan konsa konsa pa konsa ou kore moun nan Lè w rive lage w san prevè, ou lave men w. Ebyen, bagay la gen ki, men fòmil la kòman l ye? Fòmil la se VLS. Ban m defini VLS la pou ou. VLS se, veye, lave, sere. M konnen bagay la di se vre, paske w ap sere lakay an w, pa mache. Sere lakay an w se vre, ou pa gen la manjè ki ba timoun yo, bon chat mouton kòman ou fè, paske nan lòt peyi yo, Yo te dwanen bagay pou yo. Men nou menm nou pa genyen, sere lakay w, pa mache, de pake pou pa trape Kowonaviris. Deja, Tonton Kayil di nou tchaw tchaw. Ah, me sanble yon bagay.

Swiv li. Apre 8 jou?
Wi. Ok, pa gen pwoblèm.
Bwè medikaman yo. Ok, m ap bay bwè medikaman yo. Ok. Dakò m. Pa bliye règ ti jèn yo.
Wi, règ ti jèn yo, m pa bliye règ ti jèn yo. Wi, règ ti jèn yo.
M ap sonje yo, lave lè men. Wi. Sere. Ok, pa gen pwoblèm.